Bonjour, bonsoir ak tout fanatik football mwen yo, se anfen yon gran plezi pou mwen pou m kapab rejwenn nou la ankò, pou nou kapab kòmante sou aktivite Lig dè Chanpyon an fanatik mwen yo. Ebyen fanatik mwen yo jan ke nou tap konstate nan dènye joune Lig dè Chanpyon an, kote ke tout match yo te jwe ansanm, ebyen fanatik mwen yo gen anpil kriz nan lari a la, gen anpil fich ki boule, Gen anpil moun vrèman ki desi. Ebyen fanatik foutbòl mwen yo, nap kòmanse dabò avèk ekip Real de Madrid la. Kote ke ekip Real de Madrid lan tap afwonte Benfica, se te Mourinho fas avèk pepit li an Alvaro Arbeloa. Ebyen fanatik yo, te gen yon Real de Madrid ki te vini sou teren an ki vrèman Nou ta kapab di ki te san konviksyon vrèman. Ekip Real de Madrid la, ki li menm nan match sila, te vrèman kite tout inisyativ gòl yo bay ekip Benfica. Benfica ki te vini li menm avèk yon sèl ide, se te fè 3 pwen an e bat Real a 2 gòl dekar pou yo te kapab kalifye pou pwochen tour lan. E Real de Madrid tou ki li menm te di ke objektif pa l la tou se pran 3 pwen sa e kalifye pou 8 premye an tou. Ebyen jan ke nou konnen Real de Madrid ki li menm te an twazyèm pozisyon, defèt de ekip Bayern de Munich la e Real de Madrid ta bat ekip Benfica 2 a 0, se Real de Madrid ki tap fini dezyèm nan lis la. Ebyen Real de Madrid fanatik mwen yo de twazyèm pase a nevyèm e oblije al jwe baraj, pandan ke ekip FC Barcelone nan li menm, ki te nevyèm vrèman, ki gentan pase nan top 8 lan e menm fini senkyèm. Ebyen fanatik foutbòl mwen yo. Ebyen fanatik yo, match Real de Madrid lan sèt tap fèt anba lapli, jan ke nou konnen se te a Lisbòn lakay Benfica devan gran piblik pa yo a. Ebyen fanatik yo, sa pa yon ekskiz pou nou ta kapab konvenki de defèt Real de Madrid la, se yon defèt vrèman ke nou pa kapab esplike paske ou pat wè vrèman konviksyon ekip Real de Madrid la. Vinicius nan match la te vrèman pal, sèt li te eseye fè kèk ti mouvman men ki pat rapòte anyen vrèman. Vinicius te vrèman akote nan match sa. E gen Mbappé ki li menm malgre li pat twò ouvè nan match la men se li menm ki te ede ekip madrilèn nan ouvri skò la sou yon Benfica ki te pi danje ke Real de Madrid. Tout aksyon gòl Benfica yo si vrèman yo te reyalize, Apa Courtois e bal transversal plis poto ki tap sove Real de Madrid, si tout aksyon sa yo tap antre, se yon match ki te kapab fini depi nan premye mitan, 5 a 0, 5 a 1, 6 a 1 menm. Donk, nou te wè yon ekip Real avèk yon defans trè kritik, sitou mitan teren Real de Madrid la. O kòmansman, Bellingham te kòmanse soti tèt li e te kòmanse ede, e nap gade menm nan kare a, kote ke yo te kapab di sou aksyon an te gen penalite, Men, menm nan kare a, ou vrèman wè se te Bellingham ki te la. Donk, li t ap ede. Men, nan defans Real de Madrid lan, konbinezon Asensio-Huijsen lan, ki konn dabitid mache, donk sa pa t pote fwi ditou pou ekip madrilèn lan, e Real de Madrid ki te vrèman san konviksyon total nan premye mitan match la sitou. E nan dezyèm mitan, kote ke nou konnen Arbeloa ki li menm pral pale ansanm avèk jwè yo, pral eseye. Moutre, men se nan Lig dè Chanpyon nou ye, degaje nou, nou bezwen 3 pwen an. Men ki sa k te objektif inisyal la. Ebyen nou kapab wè vrèman, dezyèm mitan, jwè yo te retounen avèk yon lòt ide, lòt anbisyon. Ebyen match la ki te kòmanse vrèman, nou te kapab di Real te reveye. Apre sa Real remouri frèt ankò jiskaske ekip la vin ap mennen 3 a 1. Pou te kapab gen yon ti liyè despwa ankò. Mbappé fè double a pou Real de Madrid. Donk depi la, fò n te kapab wè Real de Madrid t ap pèdi match la paske w vin wè yon Mastantuono ki vrèman pa p pote anyen, mitan teren Real la pa bon a 3 a 2. Se lè a pou ekip Real de Madrid la ta parèt pi fewòs paske menm si yo ta pral nan baraj, men Benfica t ap elimine ak match nul lan. Nen nwè an ekip Real de Madrid ki rete ki frèt, pandan ke tout lòt match yo ap jwe ansanm, yap gade rezilta lòt match yo, nou wè Real de Madrid ki vrèman pat reveye. Donk, Real ki pral jwe baraj la e gen tout chans pou ke li ta kapab retonbe ankò sou Benfica oswa sou Bordeaux. Men nou ta swete son match Real-Benfica ankò pou nou wè eske se Mourinho moun li ye a ki te twòp pou Arbeloa a oubyen èske se mank, se feblès ki gen anndan ekip Real de Madrid la. Ebyen pou n kontinye ak Real de Madrid e nan match la, nou wè genyen Alvao Arbeloa li menm antanke antrenè Real de Madrid la avan match la ki li menm t ap pale de Mourinho. Donk Arbeloa ki li menm te konnen bagay la pa t ap fasil pou li. Ebyen li te di an konferans de près ke li pral jwe match a la se kont ansyen antrenè l Mourinho e ke yo gen yon relasyon ki plis pase yon relasyon jwè foutbòl ak antrenè men se vrèman yon relasyon zanmitay ke gen anpil lanmou e ke Mourinho sipòte l anpil e l t al pi lwen pou l te di ke Yo pral jwe fas avèk ekip Benfica la se pap yon mens a fè paske menm si yo ta mete ekip rezèv yo a men toujou sonje ke se Jose Mourinho ki nan tèt ekip Benfica donk Arbeloa te gentan konnen match la tap rud pou li men kesyon map poze tèt mwen sèt li te vin antre 2 mesye sa yo donk m pa pral chache eskiz pou Real men se jis kesyon ap twote nan tèt mwen e m vle poze l. Eske Arbeloa pat vrèman wè Mastantuono pat fè otè pou match la, sitou nan dezyèm mitan, ki fèl tann se lèl pran gòl la poul te retire Mastantuono nan match sila e Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni vrèman tap eseye men Tchouaméni pat vrèman pote anyen. Donk nou pa tap mande poul te retire Tchouaméni tou swit aprè penalite pwovoke a. E menm sou aksyon penalite sa tou, Te kapab gen diskisyon, pase si nou byen gade aksyon an nap wè Tchouameni sèt rale Otamendi men l rale l vin jwenn li poutan Otamendi tonbe sou fas. Donk fanatik yo nou pa pral debat sou sa penalite a bay e ekip Real de Madrid lan deja pèdi donk sa pa pral chanje anyen men sèl sa nou kapab toujou poze kesyon pou n ta kab jwenn lòt moun sitou nan espas kòmantè la ki ta kapab gen yon ide pi apwofondi ki te kapab fè nou wè kisa bagay la ye. Ebyen fanatik yo ann pouswiv toujou kote ke gen Raul Asensio li menm nan match la li te vrèman jwe yon bèl match pou ekip Real de Madrid lan. Raul Asensio te eseye tout jan l kapab. Nou ta kapab di se menm atakan yo ki te twò fò pou defans Real de Madrid lan. Yo te monte twòp, yo kite do yo, dèyè a te vid, koulwa dwat Real de Madrid la avèk Federico Valverde ki vrèman pat nan jou l. pou match la ki te vrèman vid. Epi, jwè yo, yo menm ki te konn sa, yo te vin dèyè 2 gòl davans lan ki te pwofite de sa. Ebyen, n ap swiv pou n wè ke ekip Benfica sèt te konnen men ki sa Real ka bay, yo menm tou yo te bare, yo te eseye chak sa yo t ap fè, apre sa y al regwoupe yo nan kan yo, ki te diferan de Real Madrid ki te sèlman ap pote boure sèlman sou Benfica. Men yo pat pran sans vreman pou yo te gita al kouvri teren pou yo tal ede Courtois. E Courtois ki jwe yon bèl match. Si se pat Thibaut Courtois, Real de Madrid tap vreman fini an paswa. Si se pat Thibaut Courtois, ba transversal la, poto a ki te sove Real de Madrid sou kèk aksyon, epi jwè yo ki ta vreman pede rate okazyon kle, Real de Madrid tap vreman fini pi mal. Donk genyen. Jose Mourinho li menm apre match la fanatik foutbòl mwen yo ki li menm te vrèman mande eskiz li avèk Alvaro Arbeloa zanmi l, pitit gason l, apre match la pou selebrasyon an lè ke vrèman yo wè yo pa elimine la y ale nan baraj donk se te yon jwa se te yon chanpyon se kòmsi se chanpyon Mourinho te chanpyon lè ke tribin te fin fè lòt gòl la pou ekip Benfica e mete match la a 4 a 2 a. Donk, nou te kapab wè, se te lajwa. Nèg yo te ozanj vrèman. Ebyen, Mourinho ki li menm te di eskize l pou selebrasyon an. Deja, se te fas Real de Madrid, ansyen kay li, e sitou devan pitit gason l, Alvaro Arbeloa, donk li selebre konsa, se pa fòt li, se le kou de lemosyon, kote ke li wè ke li kalifye vrèman. Li kalifye vrèman pou l al jwe baraj avèk ekip Benfica, pandan ke espwa te fini. Men dè ke yo wè Marseille ki li menm pran gòl la e Marseille elimine yo te vin wè gòl lueur d'espoir e yo te pwofite de sa. Donk an bon 24 yèm Benfica pase e Real de Madrid li menm an bon 9 yèm pral jwe baraj donk match la posib ke se ankò Benfica Real de Madrid ou byen Bodo Real de Madrid nap ret tann fanatik foutbòl mwen men avan nou kite dosye Real de Madrid lan m ta kontan nan kòmantè la Pou fanatik yo, ke w fanatik Barcelone, ke w fanatik Real de Madrid, pou esplike m dènye aksyon ke m ta kapab di twazyèm gòl Mbappé a nan match la, m ta swete nou ban m yon ti esplikasyon de sa, kijan ke n konprann li. Mwen menm, apre m a argumente selon esplikasyon ke nou ban mwen an. Eske vrèman li pa t bon, oubyen eske se gòl la ke arbit lan pa bay ke n te wè ki pa t twò kleman avèk jwè Real de Madrid yo menm? Donk si Real de Madrid ta chanpyon nap mande eske ap toujou gen kritik ki te konn di arbit yo toujou pou Real, pase si nap gade nan match Real de Madrid lan, nou pa kapab di arbit lan te nan favoritism lan menm. Ebyen fanatik yo map tann repons nou nan espas kòmantè la, pou kounya nap fon ti kout pye bò kote advèsè la FC Barcelone. Ebyen fanatik foutbòl mwen yo, Barcelone ki te deja nan zòn baraj la, Barcelone ki te vrèman genyen yon obligasyon sou tèt li pou l te bat match li an fas a Kopenhag. Ebyen fanatik yo, Barcelone mete tout jwè l yo, tout enèji l, tout li menm malgre absans Pedri, Barcelone ki vrèman te vini avèk yon anbisyon, yon anvi pou yo te bat match la. Ebyen fanatik mwen yo, Yo pa fè ni pli ni mwen kote ke Lamine Yamal, oh no 4 mousketè FC Barcelone yo make, menm Raphinha malgre ke Robert Lewandowski rate penalite pou ekip FC Barcelone nan, ebyen Barcelone kalifye. Barcelone ki li menm fini an 5 yèm pozisyon nan 8 premyè yo. ki fini an senkyèm pozisyon e kalifye deja nan premye tour lan kite lòt advèsè a dèyè pou l al jwe baraj. Ebyen fanatik yo, se yon vrèman plezi pou nou lè n ap gade yon ekip FC Barcelone konsa ki ase desizif e ke nou wè travay kotch la ki vrèman pa rete pou granmesi. Kotch la vrèman travay e li rekòlte fwi travay li yo paske jwè yo bay satisfaksyon sou teren an apre seyans zantrenman yo. Ebyen Barcelone ki li menm Echape bèl avèk istwa 2 baraj sa malgre ke ekip Copenhague la tap mennen sou yo. Ebyen fanatik yo nap ret swiv poun wè kijan sa ap fini eske Barcelone ap ka kontinye tit lan oubyen eske yo pral kanpe nan wout. Donk nap ret tann poun wè kisa kap pote avèk ekip FC Barcelone lan. Fanatik foutbòl mwen yo, epi fanatik yo nan pouswiv toujou nan sa ki gen rapò avèk Lig dè Chanpyon an jan ke nou konnen te gen yon pakèt match. Nou pa pral ret debat sou tout, men n ap ba ou sa ki pi frapan an yo. Ebyen nan match ki te mete Napoli fas avèk Chelsea a, ebyen nou kapab di w ekip Napoli an ki bèl e byen elimine. epi ekip Chelsea an ki li menm kalifye depi nan premye tour lan la ki te fè yon bèl viktwa sou ekip napolitèn lan 3 a 2. Byen nan match Chelsea an, se Joao Pedro, lè se pa Estevao se lòt brezilyen an k ap make pou Chelsea. Joao Pedro ki li menm fè yon double epi Fernandes ki li menm fè lòt grenn gòl la pou ekip Chelsea an ki fè match la fini sou yon skò 2 3 a 2 Viktwa Chelsea ki menm pase depi nan premye tour lan la. Pandan nou an Angletè a, nap tou baw rezilta City an tou ki li menm fè yon bèl viktwa 2 a 0 e City li menm tou ki kalifye nan 8 premye yo. Nan 8 premye yo fanatik foutbòl mwen yo, genyen 5 ekip nan Premier League lan ladann, Arsenal, Chelsea, City, Tottenham epi Liverpool. Ebyen Liverpool fanatik yo sa ke nou ta ka genyen dout sou li apre sezon makyavelik Sezon bizar ke Liverpool tap fè a, ebyen yo reveye yo nan bon moman la e Liverpool ki li menm fè yon trè bèl viktwa tou ki fèl kalifye depi nan 8 premye yo, li fè yon bèl viktwa li menm, 6 gòl mezanmi fanatik football mwen, Liverpool ki fè 6 gòl. Ebyen kisa n ka mande ankò de yon ekip konsa? Nap ret swiv pou n wè sèlman kòman yap kontinye Nan suit Lig dè Chanpyon an, èske yo pral kanpe nan wout? Èske yo pral pase lèd? Sitou ekip kòm Arsenal ki fè yon viktwa 3 a 2, Arsenal ke nou wè nan dènye match sa yo nan Premier League lan, vrèman ap konsede defèt, men nou ap ret tann pou nou wè fanatik yo kòman Arsenal ap kontinye Kòman lap soti tèt li nan lig dè chanpyon an. Ebyen fanatik yo nap fon ti kite ekip Premier League lan epi nou prale kounya an Almay kote ke dezyèm ekip ki nan 8 kalifye yo li menm Bayern de Munich fè yon bèl viktwa 2 a 1 li menm tou fas a PSV Eindhoven. Ebyen Bayern de Munich ki bat 2 a 1 e toujou kenbe plas li kòm dezyèm nan klasman ebyen fanatik yo kounya gen 16 ekip la ki pral jwe baraj de Real de Madrid a Ekip Benfica, se baraj ke yo pral jwe e nou kwè ke match yo ap fèt ale retou. Ebyen, nan klasman butè la se toujou Mbappé ki nan tèt klasman, li menm ansanm avèk 13 gòl la aprè double ke l fè pou ekip Real de Madrid lan fas avèk ekip Benfica malgre ke Real de Madrid li menm pa tou kalifye nan premye tour lan e genyen Asensio ki li menm ki te sove ekip Real de Madrid lan de katriyèm gòl la avan pandan ke li te pran katon wouj sou aksyon an tou, ebyen n ap mande èske sou premye aksyon Asensio a, èske se vrèman te genyen katon joun, èske abit la pa t ka pi kleman. Men bon, Asensio ki li menm te di, li vrèman desi, yo vrèman desi ke yo pa t tou pase depi nan premye tou lan la, e ke yo pral degaje yo pou yo kapab ofri plis avèk ekip lan, e ke li mande eskiz avèk fanatik Real de Madrid lan, e l di l ap konte sou sipò yo plis. nan pwochen randevou yo. Ebyen, Real de Madrid ki li menm pral retounen nan batay la la nan Liga fanatik foutbòl mwen yo, Samdi si Dye ve, Real de Madrid ki pral jwe, Dimanch si Dye ve, se pral tou pa ekip FC Barcelone nan. Sèl sa n'ap di avan ke nou ale fanatik mwen yo, nou ta swete ke nan match retou Real de Madrid la pandan ke nou konnen Rodrygo pran katon wouj epi Asensio pran katon wouj, Nou kwè ke Militao e lòt jwè nan defans Real de Madrid yo ta sipoze gentan tounen paske si se menm Real de Madrid pe konfyans a ke nou tap gade fas Benfica ki ta retounen nan match yo ankò, Real de Madrid ki li menm ka vrèman ale depi nan etap sa la. Ebyen fanatik Real de Madrid, fanatik FC Barcelone nan, espas kòmantè la se pou nou. Jan ke m toujou ap di nou an, foutbòl la pa sèlman yon match, Men se yon egzamen pou chak ekip ak chak antrenè. Ebyen uityèm joune lig dè chanpyon an sot pwouve nou sa. Bizou, mwen renmen nou anpil fanatik foutbòl mwen yo.